Ok nou retounen pou dezyèm videyo an pou nou vin pale ou plis de Aplòk lan, de aplikasyon sa yo rele Aplòk lan so e premye sa n ap montre ou se kòman pou ou dezyèm nan dezyèm videyo a premye sa n ap montre ou se kòman pou ou met kòd sou e aplikasyon lòt aplikasyon ou genyen yo so m ap ale sou galeri paske m wè moun yo se sa se sou sa yo plis renmen met kòd. Pa pale sou galeri bon mwen mwen tankou si yon moun sere video ou gen video foto ou pa t vle moun wè ou sere sou aplòk la ou pa bezwen mete l sou galeri bon sa pral rete avèk ou menm si w toujou vle mete l sou galeri bon sa se bon ok map montre w sou map pran egzanp la sou Instagram sou Instagram nan wap klike sou ti kle sa ki nan kwen ki nan kwen dwat la ok ou klike sou ti kle a. Kle w ap fèt tankou fòm de lòk, lè w klike sou li enpi w ap wè lòk. Nòmalman e lòk e aplikasyon Instagram nan gen kòd sou li. Ok li gen kòd sou li pou m verifye bon m prale m prale sou Instagram epi m ap montre nou ok men Instagram nan anlè ok men kòd la monte nòmalman kounye a e kòd m te met sou aplikasyon mete pou wetire l ok so ok epi ok nou wè m gen yon dezyèm bagay m bay montre nou la ankò ou wè aplikasyon an la men aplikasyon an ap lòk la. Gen fason tou pou w retire aplikasyon an sou telefòn nan. Pandan se tan l la sou telefòn nan, men lòt moun ki vin nan telefòn nan p ap wè se aplikasyon sou telefòn nan. Ok, m ap pral montre nou fason sa. Ou klike sou aplikasyon an, ou antre kòd la, epi w al nan pwoteje, epi w al nan maji, epi w al nan maske app lòk. Lè sa w maske aplikasyon an, pyès moun pa ka wè l, apre ou menm k ap gen kontwòl li. Ok. Li pral montre w kòman pou gen kontwòl li tou. Epi w ap aktive maske app lock la. N ap retounen l. Wè, ou pa wè app lock la la. E lè w al la, ou p ap wè l. M ap make l pou ou. Sa e ba de rechèch la. App, ou ta dwe jwenn app lock la tou. Ou pral jwenn li ok. M ap montre w. Ou gen kòd w ap rantre sou telefòn ou. W ap fè etwal, dyèz, etwal, dyèz. 1, 2, 3, 4, 5. Jazz etwal jazz etwal ok epi wap tann li wèl nòmalman li moute sou aplòk la ok li moute sou aplòk la kounye wap retire kòd lan wap retire kòd lan kounye wap ka al gade videyo oubyen foto ou te sere yo nòmalman ou ka al gade yo e pou ou retire l tou wap klike sou pwoteje ankò epi wal klike sou majik epi wap klike la epi wap dezaktive l ok wap dezaktive l bon m peze l pou nou wè m retounen ou pa wèl la nòmalman menn wè aplòk. Map ekril pou n wè alright wè map ekril men ni aplòk la moute nòmalman li moute so gen lòt bagay sou li ankò bon m wè sa m pral moutre nou tankou si moun kan vin nan telefòn nou ou ka wè sa tou sou aplòk la si moun kan vin nan telefòn nou sèlfi dèyè zentri wè sèlfi dèyè zentri ou aktive l la depi w aktive l la ok wè ou fè otorize depi w aktive l la on moun ki al nan telefòn nan k pa konn kòd la l ap pran lòt kòd yon aplikasyon swadizan se yon aplikasyon ki met. Yon kòd epi l antre yon lòt kòd sou li, l ap fè foto l otomatikman, w ap wè kiyès ki ta nan telefòn ou ok, l ap fè foto l otomatikman ok, nan mwen nan ok se sa menm m panse ok. Aprè sa pou chanje kòd la, pou chanje kòd la ou prale nan deverrouiller paramèt ou konprann epi w al si w vle modpas ou met modpas si w vle chema ou met chema epi w ap klike la si w vle bay ou bay ou konprann ok ou antre l 2 fwa epi nòmalman l ap seleksyone kòm kòd prensipal la. Ok So kisa m rete pou montre nou la Ok m ap montre nou lè ou dezenstale aplikasyon an lè w reenstale l e tout bagay yo ap toujou ret sou li nòmal pa bliye sa Sou kwè m manti eseye fè esèy la Mwen m yo twou sansib men sa ban m chans m ap montre nou sa nan videyo a Ok so si w te renmen videyo a e ba l yon like epi pa bliye abòne avèk chanèl la paske m gen videyo ankò m ap lage. Pou w ka pou w pa pèdi video sa yo. So video entèresan mwen m toujou di sa.